respè lakay mwen m salye briz marina eske eske la eske bagay sa egziste toujou hotel sa se ton gro hotel wi yeah briz marina m sonje la te gon peti dejene k move wi nan hotel sa briz marina je me rappelle yeah briz marina cheri port de paix yeah gon gon radio k rele Da Raymond oubyen Dari FM yon bagay konsa Yeah, lè m te konn al Pòdepè, te gen yon radyo ki te rele Dari, yon bagay konsa. Yon gwo radyo, wi. Yeah. Daremon ou Dari. Gen yon Daremon tou, wi. Gen yon Daremon son animatè. M kwè gen yon Dari FM, yon bagay konsa. Kouzin de Fabi. Ah, kouzin de Fabi! Ok, Mimi! Comment vas-tu, Mimi? La cousine de Fabi! Je te salue mademoiselle ou madame je sais pas. Yeah, te gon Dari FM nan epòk ke m te konn ale, sa dat e lè m te chanteur Sinik Mizik. Yeah. Mesye dam, an nou tout ini vwa nou pou nou mande Patrick Monsignac pou l pa kite kenpòt moun vin pale nan Radio Caraïbes. Kenpòt moun fou pa ka vin fè predikasyon nan Radyo Karayib oubyen vin pase yon mesaj nan Radyo Karayib. Li pa fè sans. Radyodifizyon se dènye limit yon enfòmasyon. E enfòmasyon an dwe trete avèk fyabilite. Yo. Malerezman, m la. Malerezman mwen live kounya Brisly. M te ekri w talè a ou potko prè ou nan travay donk la pou le moman mwen live. Na pale aprè yow David di se bòs ti frè. Kijan w ye bòs ti frè? Bòs ti frè w pa fè kanaval ane sa? Bòs ti frè zanmi m, patnè m, youn nan pi gwo bòs elektrisyen k gen Tigwav wi. Bon si frè cheri Koman bob dol ye Bon si frè respè Respè bon si frè respè grandèt respè respè yeah gwo elektrisyen wi bon si frè flannè moun pam moun ki renmenm anpil yeah bon si frè zafèm wi zafèm wi yeah zafèm wi bon si frè lanmou pou ou baby lanmou pou ou yeah bon si frè respè respè zanmi mwen Respè. Yeah. Yeah. Yeah grandèt. Respè bòs ti frè. Yeah. Respè. Yeah. Respè. Wi. Mesye dam la sosyete. M panse jodi a la, tankou nou konnen l deja, mwen fon chwa pa nan zen. Malgre zen rantab. M te di nou sa deja. Zen trè rantab. Lè w ap fè zen sou rezo sosyo li rantab. lè w ap fè zen sou rezo sosyo ou pa menm bezwen di tapote moun yo tapote zen an. Ou pa menm bezwen di voye kado moun yo peye zen an. Yo anrichi zen an. Men m fon chwa pa gen kòb, m fon chwa pa fè kòb nan kondisyon sa paske lè konsa w mete pèsonalite w an je. Eskiz mwa. Donk m pa chwazi nan zen. men jodi a m pap kite sa pase inapèsi e map kontinye avèl pandan wikenn nan. Map kontinye avèl jiskaske m jwenn solisyon. Radyo Karayib pa kap ouvè pòt li bay nenpòt moun fou vin pale. Sitwayen Krele pa chwa son moun ki malad nan sèvo, son moun ki gen pwoblèm mantal epi nou ouvè pòt radyo a bal vin pale, vin twouble lapè piblik. Sa pa fèt. Alò, bon, kounye a m ap pran moun wi, si nou vle rele m kapab rele, m ap tann nou, si nou pap rele tou, ebyen bon, m prale. M prale. Li pa fè sans monchè. E pa tiktok, se tiktok, kenpòt moun lide l di l. Depi l gen telefòn li, li ouvè platfòm li, li di sa l vle. Men yon radyo kou Radyo Karayib, son radyo de tranp, son radyo de grand kalib, son radyo de. Ou pa kap ouvè pòt ba yon psikopat, bay moun fou pale. Bagay sa yo pa fè sans.
Yo David, sa kap fèt la? M pa pli mal non Tantann, kòman w ye? Ah mwen anfòm, mwen atis pam.
Wi wi. Mèsi wi paske w rele. Ou rele pou entèveni sou kesyon de deriv Radyo Karayib ap ba nou an?
Mesye apèn apèn moute sou live ou a epi ou tou di sa, m ta dwe di nenpòt moun ki bezwen rele, rele. M te jisman rele pou m ba w love la bro.
Ah mèsi men m panse se pou se pou diskite apwopo de sa m tap debat la wi. Enben bon mèsi pou love la.

Bonsoir David. Bonjour.
Koman w ye patizan mwen, koman w ye konpatriyòt mwen. Mèsi wi pou apèl la. Nèg la nan batay. Nan batay, goumen li wi, e goumen wi. Nou pap lache non.
Sou le plan administratif, si w raple w, depi lè ti dam, ti patnè te, yon ti patnè ki te rele, ki t ap vin nan Biden, ki te di dam nan te sove ak kòb li, A Ou ka, ou, ou paspò pa li. aplode fwa sa. Son, Ya, egzat. sonje monchè, li kreye yon Egzat, istwa. egzat. On moun fou, on moun fou ankò. Egzat. Depi lè sa, administrasyon an te, radyo a te dwe fon, fon, fon pase men ladan l. A monchè, a monchè, Ou, gason m. ou wè, ou, ou wè admi, administrasyon radyo sa, m, m, m kritike l anpil. Moun ki administratè a, li mande fon ti, fon ti, ranje ba yo. Paske, yon radyo tankou, yon tranp radyo Karayib, kote ki, si, ki, ki, ki, ki ka pral nan 80 lane, e, e w ap gade, si pa egzanp, si m, w ap gade sou zafè Jovenel Moïse la, gen anpil bagay ke medya, medya, FBI ap pran se nan radyo Karayib, pa egzanp bout videyo, m pa konn si w gade bout videyo. Egzakteman, egzakteman. Wi, wi, mwen wè, mwen wè. Gon, gon seri de gwo medya etranje se radyo karayib yo fè konfyans. Egzat.
Yon radyo an karayib pa kab pou, pa kab vann sa. Pa egzanp, pa egzanp medya an liy sa yo, sa yo trè, trè an vòg Ayiti, se pa, li pa ta gon pwoblèm se yon medya an liy ki te fè l. Men yon radyo. Mwen menm pa gen pwoblèm a blogè, bagay sa se moun k ap chache lavi. Se raketè. Kounyela pa ka gen raketè gen blogè. Ou te konn wè moun ki te konn kanpe devan devan radyo e devan devan bagay k ap fè paspò ki pran ti kòb nan men w? Kounye a se sou rezo sosyo yo fè l. Blogè a s on sistèm ki ranplase raketè. Kòmsi blogè a san koute de sa Ou wè si m fè yon lapsus la, m fè yon sirèt, blogè a se li l ap pran pou l fè kòb li. Blogè a se kòb li k enterese l. Ou konprann? Blogè a ryen a fout Ou konprann? Blogè a ryen a fout de pèsonalite kenpòt moun. Wap wè blogè yo toujou ap vann de konteni ki movèz. Blogè a se kòb li li bezwen fè, li pa bezwen konn anyen. Ou mèt ap ou mèt ap fè ap di dimil pawòl la blogè pap koupe sa ki bon. Saw fè kòm erè a se li l pran paske sa ap atire moun poul fè kòb pal la. Blogè son fòm de raketè. Ou sonje raketè lè w al fè paspò w, ou konn bay moun nan kòb la apre w pa janm wè l ankò a? Wi, Sa egzat. son fòm de bagay konsa blogè yo ye. La majorite dantre yo, se moun yo ki entèrese a fè kòb men ki pa entèrese de enstwi moun ou byen de de de de pwopaje de bagay pozitif. Donk m panse si blogè a e pa yon bagay m pran o serye, e gen ladan yo m respekte men pi fò ladan yo se bagay wazif k ap regle e san sal. Paske kontni yo se kòb yo vle fè se pa ou konprann? Tout moun fè platfòm, tout moun radote men yon radyo kou Radyo Karayib,

Ou panse pachou pa gen moun li ki viktim de kadejak li pat gentan wè sa bondye pat vin dil sa pou Paske lèm diw rezilta peyi a ou vin wè se se se medyo medyokrite ki pouni wap wè majorite bay medyok se yo ki an vòg m baw garanti si se si se kòmsi son moun ki tap pale yon bagay serye li tap gen difikilte poul antre nan radyo a.
A wè. Paske yo pa tap bay enpòtans ke yo bay la. Ou wè malgre, ou wè se medyokrite, li gen aksè pou l ki pase tout etap, pase, pase, pase, kòman sekretarya moute, al, al, al nan, fè tout wout sa yo, pou l al di yon bagay ki deranje popilasyon total. M ap gade yon videyo, o Kap Ayisyen. Moun yo sou plas la rete wi. Monchè sa, sa vreman fè m mal. Se rezita pou. Oui. Sa, sa, sa afekte jiska Okap?
Oui. Ou mèt al gade sou Gérard Maxineau sou Facebook. M pa fè piblisite pou li non men se sou li m te wè l. Tout moun Okap, ou konnen Okap deja se yon zòn sismik li ye. Yo gon, yo di gon fay ki pase anba l. Tout moun se, se sou plas la y al repoze. Èske ou tande? Èske ou panse menm Pòtoprens lan tou Gen de zòn ki tèlman danjere, moun yo ka kouri kite kay yo, kidnapè pran yo oubyen bandi pran yo, sou pretèks ke mòdèfòkè a vin di pral gen tranbleman de tè menn. Son moun fou nèg la ye menn.
Sa vrèman bay pwoblèm. Son moun fou wi menn.
Son moun fou Radyo Karayib bay aksè vin radote. Obou de moman fò Radyo Karayib arete menn. Radyo Karayib pa kab fè nasyon an sa. On radyo nou fè konfyans. Ou pa kab bay tout moun aksesibilite. On gwo radyo konsa menm. Y al kraze kay li. E pa ka. Bon, lontan gen de bagay m t ap di m pa p ka di yo ankò paske m fè rezèv. Men m panse pwoblèm nan e pa pwoblèm Pachouli. Se yon pwoblèm Radyo Karayib. Non, Karayib.
Administrasyon an. E mwen menm. Se pa, se pa Pachou.
Lontan gen lòt bagay m ta ka di wi.
Gon nèg ki di m y al kraze kay li. Sa fè mal. Paske kay misye pa merite kraze. Non mo Bon video ap diab, sikile m pa madanm konf Mo video ap Wi, sikile m pa madanm m pa misye gen dwa pa yon moun m pa fou. konfime l. Madanm misye gen dwa pa yon moun fou. Madanm li gen dwa tèt dwat, pitit li gen dwa pa yon moun fou. Men la, Wi. yo tout viktim, yo tout viktim de de de de yon moun fou. Donk se Radio Caraïbes ki bay moun fou aksesibilite pou sa rive.
Se rezilta peyi a. M ap gade peyi a, se sa ki pi pa bon an se li k pwone. Sa vrèman deranje m. Sa vreman de rejman. Gade radyo karayib. 80 lane. Nan radyo karayib ki gen pil ah, tan. Se rezulta sa. Si gen radyo ke ou ta di son egzamp. Non, tande, pep ayisyen tou. Pep ayisyen tou. Ou gon ti moun ki pa ka etidye lekol. Se nan jen nou al avel. Ou liye ke ou fe lal won medsen pou konnen si l pa gen kek ti problem. Ou bal ti vitamin pou l domi boner. olye ou reinsere timoun nan ou lagel nan men jezi fanm nan paka fè pitit olye lal won jinekològ si se kis li gen nan ovè li pou kòmanse pran dè medikaman pou trete kis nan ovè li jiskaske la fètil pou l resevwa espermatozoyid la pou l ka anfante, yo lage l nan men Jezi. Yow! Pwoblèm pa ka nan chandesperans avèk bib menn. Tout sa Ayisyen genyen Jezi, se kwa la tè. Si Jezi te efikas konsa, Ameriken t ap itilize Jezi nan tout bagay menn. Ou pa wè yo ban nou Jezi yo pran lasyans. Yo pa egare non. Ah monchè menn. Moun nan gen pwoblèm sikolojik jezi fèl wè yon psikològ fout li non psikyat yo se kwa la fè antouka frè pam kote w kote w kote w ap gade m la konpatriyòt. Mwen menm Pennsylvania.
Ou Pennsylvania antouka mèsi man mèsi pou entèvansyon w mèsi pou respè ou e mèsi paske malgre.